Men gen yon bagay ki mete fanatik yo an kòlè. Ou ta bezwen konn ki sa l ye? Rete fokis. Avan de sa, m ap mande w si w pa t ko abòne ak chanèl YouTube sa, pwofite fè sa pou w fè pati fanmi Daclyfoot. Like videyo a, pataje l pou plis moun wè, kite yon kòmantè apre pou di n ki sa w panse de videyo sa. M ap pwofite salye anpil fanatik ke m genyen ki toujou ap gade m, un peu partout, sitou espesyalman Etazini. Etazini gen anpil fanatik la, kote ke la anpil anpil anpil fanatik yo toujou rete fokis avèk chanèl YouTube Daslyfoot la. Kote yo jwenn bon enfòmasyon, yo jwenn bon nouvèl yo, kote ke yo jwenn bon analiz yo, epi kote ke yo jwenn match yo souvan. Ebyen, map pwofite salye nou, penpòt kote wap gade m, depi ou Etazini m salye w, dezyèmman map salye Ayiti ki gade m anpil, moun Ayiti ki gade m, twazyèmman map salye moun Repiblik Dominikèn, epi moun Kanada, Lafrans, Chili, Brezil, Meksiko, an End, moun sa yo gade m anpil, Gwadloup, La Guyane française anpil moun un peu partout yo toujou gade Das li fout ebyen se rezon ki fè ke mwen pran du tan pou ke m profite salye nou malgre gen anpil lòt toujou men m pap gen tan pran tan pou ke m kapab salye yo peu importe kote wap gade video sa Das li fout voye yon gwo kout salitasyon pou ou ebyen kisa bagay lan ye Yon bon nouvèl pou Grenadye yo. Ebyen kisa bagay lan ye, Grenadye yo ki rive Atlanta yo jwenn lanmou ke yo pat panse ke yo tap jwenn. Sa ki etone anpil moun se paske fason ke fanatik Atlanta yo te prepare pou resevwa Grenadye yo, se pa yon bagay ke okenn jwè yo te panse ki ta pral rive. Ebyen, ki sa l ye? Ou kapab etone pou di, Bòt, si Das li fout ap pale konsa, ki sa sipriz sa ye? Paske ou anvi konnen. Men, avan m esplike ou, ban m pwofite di w tou gon gwo deba k ap fèt sou Coach Sébastien Migné. Pou ki sa? Pou yo voye l ale. E non sèlman sa tou ki pa genyen konpetans kote ke fanatik yo ap pouse jwè yo love lan epi yo pa gade misye sil moun fòm kapab dil nan sans petèt pou plis respè ou konprann yo pa gade misye sil moun pouki yo oblije fè sa yo pa gade misye Sébastien Migné sil moun se paske nan lavi De fwa erè yo yo fasil pou fèt men lè yo fin fèt apre yo kite w chagren lapèn paske moun ou fè mal lan li pap padone w. Ou ka remake 2 match nou pa fè yon grenn gòl epi se pran n ap pran. Humm bon Ban m pwofite di w lòt bagay avan m pale de sipriz lan, de Sébastien Migné. Eske n konnen ke Sébastien Migné, 11 ke li te gentan bay bon enfòmasyon, bon taktik avan ke pou yo te monte sou teren an, se pa 11 sa a, Sebastien vin mete, lè ke Sebastien Migné vin monte, vin pèmèt ke jwè yo monte sou teren. Guys, fòm di nou sensèman, ou konnen menm kote a Sebastien Migné parèt, lal pale ansanm avèk jwè yo, li chanje yo. Li di non se entèl kap monte, se entèl kap monte sou teren an, se entèl kap monte sou teren an, se pa ou menm. Jwè yo vrèman etone, se ak fwa ou te ka wè yon jwè tankou di, e tankou Wilson Ejidor tap kriye, e avèk rezon. Paske misye te vini non sèlman pou l pote Ayiti sou do l, pou l fè valè peyi l, e l pa nan 11, se pa se minye monte sou teren an, li pa nan, li pa titilè. Sa vle di li oblije kriye paske li wè peyi l pèdi e l konnen si l te nan 11 lan kisa l te ka fè. Jwè nou yo gen kapasite. E w ap wè menm nan dezyèm mitan lè l te fin monte kisa l te remèt. M ap pwofite di yon lòt ti bagay o nivo de tout grenadye yo ki pa janm ko jwe. Ou ka remake

E jodi an, Sebastien Migné pral konnen ki sa Ayisyen peze. Nou konnen, e demen si Dye ve, m kwè demen mèkredi an, match lan, se demen mèkredi an match lan. Ebyen, eh tout moun konnen ke match la ap fèt m kwè nan 6 è di swa. Euh se la ke tout moun pwal gade eske se pase mine gon ti kras santiman on ti kras moun ki rete ladann guys padon sim pale konsa paske fason misye ap ap fonksyone la oubyen fason misye ap konpòte la avèk ekip la se tankou ou ka di se pa se pa on moun kap fè sa lap fè a paske apre ou tande on nèg fin pase konsin avèk tout jwè yo pou lè yo monte sou teren men kisa yo pwal fè Nan menm jou a wi. Epi pandan jou a pral moute sou teren chanje tout bagay. Tout jwè sipriz. Kounye a tout jwè a pral gaga ou pa konn sa ou pral fè. Konsiy nou pral ba yo pap respekte paske nan antrenman se pa sa ou te montre yo. Dènye toujou gon dènye antrenman se dènye antrenman sa ou prepare match la. Kounye a ou pa sa ou te di nan dènye antrenman se pa li ou vin di pandan jou a ap monte sou teren. Sa di si misye gon ti kras moun ki ret ladann. Sa vle di yo, sa m vle fè n konprann la, genyen match sa nou elimine nèt. Pèdi match sa nou elimine nèt. Men sa k enpòtan, nou pa gen dwa soti nan koup dimond sa pou nou pa fè yon gòl menm mezanmi. Tout fanatik yo nèt ap tann yon gòl nan men youn nan jwè yo. Fòk ke nou ka selebre yon gòl tou. E se sa ke anpil fanatik ap mande, se sa fè wè fanatik yo toujou rete, e ede jwè yo kenbe moral yo, motive jwè yo plis. Ba yo lanmou pou jwè yo kapab fè diferans la. Men konya la dèfwa ou pa ka fin bay jwè yo pote chay paske se Sebastien Vigne k ap mennen yo. Dèfwa yo konn nan pozisyon pou yo fon pil bagay pou Ayiti men yo pa gen opòtinite. Roudensky Pierre jodi an si demen si Dye vle nan match lan l sipoze jwe menm 10 minit. E pa sèl Roudensky Pierre non, tout jwè. misye te rele yo, yo sipoze jwe. Dezyèm bagay, yo di ke Nazo ki bay tout li menm pou ekip lan, ou ka remake jiska prezan li poko jwe yon minit. Chak moman antrenman, li antrene. Epi lè pou monte sou teren, li pa janm ka monte. Mwen pa kwè se paske Minie serye. Ditou. Alò guys, e fòm di nou, e mwen kwè tout moun ap tann jiska prezan ki sa sipriz lan ye. Ebyen sipriz lan, janm di nou an, se ke,

Ahh fanatik sa yo ki tap mande nèg sa yo silvouplè ba yo yon gòl fè yon gòl pou yo kapab selebre pou yo satisfè men sipriz la se paske genyen fanatik ki te anvi menm bon jwè yo yon bagay ki ton ti jan parèt difisil, paske pandan ke sitou Wilson Izidò ap apwoche pou pran foto avèk fanatik yo, misye ki mete l nan pozisyon ke li demontre ke fanatik yo love la l remèt yo bak, e l demontre ke l renmen yo a tout kè, ebyen genyen menm gason ki t ale pou anbrase Wilson Isidor pou boul. Paske gen peyi, gen lòt peyi tankou gran peyi yo, bon gason pa vle di anyen. Men, pa bò kote nou, Ayiti, se diferan. Ou pa ka bo yon mou gason. Gen anpil fi tou ki te anvi jwenn opòtinite pou menm manyen Wilson Isidor, men ki te an on ti jan pa kapab akoz de foul lan. Men sa k te ka manyen l yo manyen l, sa k te ka gentan pran foto yo pran, men bo a yo pa t kapab. Se sipriz sa. Wilson Isidore te tèlman etone, misye vrèman sezi, Waw misye sant yon lanmou kap degaje nan kè fanatik yo, sa a vin motive misye nan kè l lap di pe enpòt jan m pral bay tout sa m kapab sou teren an jodi an, se swa m pran katon, se swa ke m fè anpil fot, men se dènye batay mwen fò m bay non. Fò m fè non m. Paske chak jwè yo kap jwe yo klèb yo ap swiv. E pa sèl klèb yo non, lò pil lòt klèb ap swiv tou. Sak pou di w apre, apre konpetisyon sa fini, jodi, demen si Dye vle nan match e Ayiti rete pou l jwe fas Maròk lan, nèg yo ta deklannche la, yo fè anpil gòl, sa pral pale anpil nan laprès. Dayè, se drapo peyi a k ap flote dan lemond antye la, kounye a tout peyi gen zye fikse sou Ayiti paske li fè pati de koup di mond. Men konya tout zye tou, anpil jounalis, anpil lòt klèb ap gade nèg yo ki fason ke y ap jwe. Ou konn, ou konn, ou konn mal ke Sebastien Migné fè nèg yo? Sebastien Migné mete jwè yo nan kondisyon kote ke jwè yo mal pou bay sa yo pote pou Ayiti an sou teren. Kote ke anpil lòt peyi k ap gade jwè yo, sa vle di, Ahh jwè yo se chita sou ban ou di mwens se lè se fè sa dè fwa se pou inyoran se pou mank respè ou byen se pou mank konpetans sa vle di yo pou mwen menm sa yo pat sipoze fèt ditou m oblije pote kritik pam map toujou pot kritik pam men la sèl choz jwè yo motive. M pa konn konbe gòl ki pral gen nan match sa, men ou mèt kwè m ap gen gòl. Paske jwè yo yo menm, yo santi ke apre 2 match ke yo pa make yon gòl, yo santi ke yo parèt vrèman yon ti jan lèd nan je sosyete an, malgre lanmou ke y ap jwenn nan men pèp lan. E se sa k fè ke w ap jwenn yon pakèt jwè jounen jodi an, nan dènye antrenman ke yo genyen jodi an la, yo tèlman motive, Ebyen jwè yo menm, yo deside pou yo bay tout sa k yo kapab, tout sa k depann de yo pou yo kapab bagay. Pase ke, n ap tann pou n wè sa k pral dewoule, men m gen konfyans menm si Ayiti pa ta bat Mawòk, men n ap fè gòl kanmenm. Paske jwè yo tèlman motive, yo pral bay tout sa k depann de yo pou yo pa soti zewo konsa anfas e fanatik yo ki ap sipòte yo, ki pa janm dekouraje, ki pa janm sispann ba yo lanmou. Kounye a la, jwenn opòtinite fè foto avè l. Ou pi anbrase l ball se pi gwo sipriz yon fanatik te ka bay yon jwè sitou ball. Paske jwè a li menm l ap tann pou pran foto avè l men l p ap tann ke ou pral ball. Se pa t sa l t ap atann. Alò se sipriz kanmenm men se sipriz ki demontre ke se yon jès lanmou e ki demontre ke kote ke fanatik yo menm yo renmen jwè yo avèk tout kè yo. Panse ke baay sa se te coach la ki te sipoze ap jwenn love sa yo. Avèk kèk jwè, men se pa tout grenadyè yo. Lè w gade tout grenadyè yo ap jwenn love sa, se pa paske yo se ayisyen non. Se basye minye pa ayisyen non, men se paske se yo menm ki fè travay la, yo gen volonte, yo kapab, men se basye minye pa mete yo nan kondisyon pou yo fè diferans. Anpil fanatik pa kontan apre deklarasyon se basye minye an, yo voye pye, yo fache, yo santi si yo te jwenn misye, yo ta menm pase l yon ti bagay bò vizaj li. Ou ka bann sam diw la? Wap al fè juda. Alò poum diw tèlman ke fanatik yo fache paske coach la li menm li pat mete jwè yo nan kondisyon kote ke pou yo te kapab bay tout yo menm oubyen fè anpil bagay pou Ayiti. E sitou jwè ki kapab yo ki gen volonte ou ki gon kapasite pou kapab fè travay lan. Demen si Dye ve mèkredi kote ke Ayiti pral jwe dènye match li e pou l di babay ansanm avèk koup di mond 2026 sa, mwen panse ke l ap enpòtan pou ke jwè yo jan m te di l lan make gòl. Men avan de sa kite m pwofite de montre nou 11 sa ke mwen menm mwen swete Sebastien Migné mete. sou pye fas Mawòk. Alò, m pa kwè misye pral fè tèt di ankò. Dayè, misye gen wont, li gen santiman. M pa kwè ke pou jan l wè ni jounalis yo, ni fanatik yo leve nan kò l la, yo jis ap mande de pa misye. M pa kwè misye pral fè yon bagay konsa. Epi fò m pwofite di nou tou, nan kontra Sébastien Minier, li se te yon kontra ki te baze sou e depi Sébastien Migné kalifye ekip lan pou pou l jwe koup di mond sa e y ap renouvle kontra l se te konsa bagay lan te ye men e vin twouve n nan pozisyon kote ke Sébastien Migné ap mank jwè yo respè ap mank peyi a dega nan sans e kote ke l ap fè deklarasyon fè konnen se sa k pi enpòtan se te kalifye ekip lan e pou koup di mond lan alò menm si n pa avanse pi lwen sa pa di anyen m panse ke se vreman derespektan e misye demontre tout pare kapasite alò e nou ap mande de pa misye konya eske sa pral ka posib paske nan kontra misye an son kontra ki te baze sou euh, depi misye kalifye ansanm avèk euh, peyi an avèk ekip lan pou koup di mond 2026 sa la e misye ap ka renouvle kontra l men kounye a la eske e nou panse ke li pral fasil e nou ka remake federasyon yon ti jan frèt nan nan ka sa se paske apre kritik yo li oblije poze l li pa ka di anyen paske si li te gentan gon kontra siyen avèk Sébastien Mille sa ka rive yo chanje bagay la nan lòt sans men se te sa ki te di. Se konsa ke mwen menm mwen vle ke Sebastien Migné e mete an fas an fas Maroc. Se konsa ke mwen menm mwen vle. Fòk ke Lenny Joseph jwe a dwat, fòk ke Providence jwe a goch kòm elye goch, Leny Joseph kòm elye dwa, Wilson Isidor kòm atakan de pwent. N ap genyen Dominique Simon avèk Bellegarde Danley Jean Jacques nan mitan teren an. Se la n pral kote n jwe yon foutbòl. Nou te ka jwe l yon 4 3 3, nou ka pase an 4 3 3, Wilson Isidor ka retounen bak pou vin paske lè l ap fè pressing yo, Li pap sèlman fokis kanpe devan men obligasyon fòk ke li retounen bak pou ke li vin ede mesye yo jere advèsè lan paske nou konnen gen Brahim Diaz, gen Hakimi, gen lòt toujou, nèg sa yo vrèman rapid, yo entèlijan, ou konprann, se yon gwo advèsè, penpòt jan, sa vle di. E sèlman defansè santral e lateral yo avèk yon mitan teren yo pap ka sifi. Fòk ke elye yo tou ka pote soutyen yo jis pou ke nou kapab a mete e advèsè a nan yon pozisyon kote ke pou l santi l mal alèz epi pou Wilson Isidor jwenn fasilite pou fè gòl yo ok. Se vre e e se 11 sa yo n ap gade la se li m vle pou ki kòmanse pou ki titulè sou teren pou Ayiti, men konsa tou, n ap bezwen ke nan ala swasantyèm, swasandizyèm, e katreventyèm minit de jeu yo, fòk ke Sebastien Migné bay tout jwè ki pa t janm konn jwe yo, ki pa t janm konn jwe yo, kit n ap pran gòl, kit n ap fè gòl, fòk ke l ba yo jwe, e quand on parle de Roudensky, paske tout moun anvi gade Roudensky k ap. layite kòd sou teren an, epi mwen te di ke Nazon pi ou gan pil tan lap jwe la, mwen te di ke Nazon, mwen te lòt jwè ki poko jwe yo tou, ok, pwese ke se sa ki vreman enpotan pou non selman pa pèmèt jwè yo te vini, vin chita sou ban ou byen vin antrene pou Gremesi, ok, m swete ke federasyon an pran sa an men pou ede e coach lan jere sa yo pou fè ti pale avèk coach lan paske son coach ki gen tèt di e pou ke erè sa yo pa pwodi. Guys, di mwen nan kòmantè eske Sébastien Migné dwe kontinye avèk ekip lan jiska 2030 oubyen eske Sébastien Migné dwe ale. Federasyon an Tout lòt moun ap gade video sa. Kòmantè w la pral enpòtan pou ke federasyon an ka reflechi plis sou dosye an pou pran yon desizyon. Eske nou dakò ansanm avèk fanatik yo ki leve kont Sébastien Migné paske l te fè deklarasyon ke l te di ke Ayiti sa k pi enpòtan se te kalifye Ayiti pou koup dimond lan men pa gen pwoblèm pou afè de rive lwen.

3 ranfò sa yo sou teren ki se Leny Joseph Wilson Isidor e Dominique Simon jwe ansanm. Eske n dakò avèk fanatik yo paske yo fache avèk Sebastien Migné pou anpil erè ke Sebastien Migné li menm lap fè? Eske n dakò avèk fanatik yo ki di ke Sebastien Migné son fransè li pa tap janm kanpe nan avantaj nou Eske n dakò ansanm avèk Sébastien Migné tou pou desizyon sa yo ke l pran, pou fason ke l ap konpòte avèk ekip lan? Eske n dakò ansanm avèk youn nan pati sa yo? Wa fè n konnen nan kòmantè, paske kòmantè w la vrèman enpòtan pou nou. Pa bliye pataje video sa. Abòne avèk chanèl YouTube Dacely Foot lan si w pa t ko fè sa pou fè pati fanmi Dacely Foot. Epi sonje aktive ti klòch gri an pou kapab toujou mete l sou tout oubyen wap wèl make all oubyen wap wèl make todos mete l sou li e konsa pou ke ou kapab jwenn notifikasyon a chak fwa n lage yon video pa bliye chak jou m lage yon video e m fè pòs plis fò al nan kominote wap jwenn m fè pòs plis e m toujou lage video sou youtube short pa bliye ou menm ki sou youtube short vini rantre nan video sa a pou kapab gade plis bagay. Ok? Alo guys, pataje l pou nou sou tout group, kit Facebook, WhatsApp, pou ke n gen plis moun ki vin gade video a, konsa ke wap pèmèt ke mwen plis fokis pou m fè rechèch e travay video pou m pote pou ou paske non sèlman wap sipòte m e mwen menm tou ou vin ban m obligasyon pou ke m travay pi di pou m pote bon bagay pou ou. Mèsi anpil! Se te Daslyfoot. Bòn chans, Grenadye Alaso, batay li ye, viktwa a se pou nou!